Salut tout ayisyen ki nan brezil jodi an mwen vini pou mwen pataje avèk nou 4 pwen ke mwen twouve ki nesesè pou mwen touche avèk nou jodi an Premye pwen an, sè ke endepandamman de ki eta ke wap viv, paske chak eta gen otonomi, gen eta ki kòmanse libere kèk aktivite ekonomik, gen eta ki libere tout aktivite ekonomik, gen kèk vil ki deside, m te kapab di, pa lèse okenn aktivite ouvri. M vle di nou ke nou bezwen pran tout prekosyon nesesè de prevansyon kont viris lan. Paske jiska mentnan gen alèt sou viris lan. Yo menm prevwa ke ogmantasyon maksimal nonb de moun ki gen pou enfekte yo se pou fen avril mwa sa ke nou ladan l lan. Donk nan sans sa, pran tout prekosyon nesesè, lave men nou, pwoteje tèt nou, toujou kenbe 2 mèt de distans lan, Evite anbrase moun tou sa lè n ap touse, etènye, itilize kout bra nou, evite depi w wè moun ap touse rete lwen moun sa, pran tout mezi de prekosyon yo, toujou kenbe l. Donk sa se premye pwen an. Dezyèm pwen an se ke gen anpil moun ki p ap travay oubyen anpil moun yo pèdi travay yo. Men, gen moun ki menm pa ka achte manje pou yo manje. Men, yo pa konnen si gen de sant. M vle di nou piga n ret pou kò nou nan sitiyasyon sa a. Gen de enstitisyon, gen de sant, gen de zòganizasyon ki ap mobilize pou yo ede moun ki pa an mezi pou yo manje, pou yo achte nouriti. Youn nan òganizasyon ke m ka konnen ki se yon, ki anndan gouvènman se kras. Kras lan ki sa l ye? Se yon sant referans asistans sosyal ki nan tout katye, ki nan tout zòn. Donk sant sa yo, yo asiste fanmi ki nan sitiyasyon, kondisyon vilnerab. Donk moun ki pa an mezi pou yo achte manje. Donk ou pa bezwen al nan lokal sant sa yo, nan adrès sant sa yo pou al chèche manje tou sa. ou bezwen antre an kontak avèk yo atravè imel oubyen telefòn. Donk, li pa ose fasil pou m bay tout lis imel, tout lis telefòn de tout kras ki genyen paske kras lan li egziste nan tout katye, nan tout zòn. Donk, yon mwayen ki pi fasil pou jwenn adrès Nou ta kab di telefòn e imel kras la. Ou se antre sou entènèt la, ekri kras. W ap pran kras ki pi pre w lan, w ap pran telefòn li, w ap pran imel li, w ap ekri l, epi w ap bay enfòmasyon. Lepli souvan enfòmasyon yo mande se enfòmasyon trè bazik tankou non ou, CPF ou, adrès ou, non de moun k ap viv nan kay avèk ou pou yo analize pwofil ou e pou yo kapab baw kit alimantè sa yo gen dwa potel nan adrès ou konsa tou yo gen dwa pran randevou avèk ou nan yon kote ou dwe al pran kit alimantè lan donk sa trè enpòtan pou moun ki pa an mezi pou yo achte manje pou pa rete mouri grangou twazyèm pwen an kem vle touche sèke nan moman karantèn ke nap viv lan Nou gen dwa pwofite de moman sa pou nou aprann yon bagay, yon kou pwofesyonèl tou sa, gen plizyè kou online disponib, gen plizyè, si w chèche sou Google w ap jwenn anpil kou online men anba videyo a m ap mete yon link de yon enstitisyon ke m konnen k ap bay plizyè kou, w ap antre sou link lan w ap wè ki kou disponib, ki kou w ta renmen fè w ap klike sou li w ap fè enskripsyon an. Nan ka ke w pa ta jwenn kou disponib nan moman ke m voye l pou ou an, ou antre sou link lan, petèt se ke yo gen yon limit de kou de vag disponib ke yo bay. Pafè. Katriyèm pwen ke mwen vle touche, dènye pwen an, se ke gouvènman an li deside ede moun ki san travay, moun ki se otonòm, ki se mikwo antreprenè, ki pap travay oubyen moun kap travay enfòmèl avèk yon èd urjans, yon èd durjans, yon èd emèjensyaw, yo bal plizyè non, donk avèk 600 res. Donk 600 res lan yo gen pou bay plizyè moun nan popilasyon an. Men pou yo bay plizyè moun nan popilasyon an 600 res sa, epa tout moun yap ba li, gen de kondisyon pou moun sa li ranpli. M ap bay kèk kondisyon ke moun sa li dwe ranpli. Premye kondisyon se ke fòk moun nan li genyen 18 an. Dezyèm kondisyon an, fòk moun nan pa gen yon travay fòmèl. Sa vle di fòk li pa travay kanè siyen. Sa vle di si moun nan li pa gen travay fòmèl, li ka fè l. Si l pa si l ap travay fòmèlman, gen kanè siyen, li pa ka fè l. Ok. Nou pa rive pi ba nan plis detay sou kesyon travay fòmèl pase gen moun ki ap travay li anndan demand sa a tou. Epi, fò moun nan pa gen okenn lòt benefis gouvènman. Lè nou di benefis gouvènman, youn nan egzanp yo se seguro-desemprego, bolsa familia, yon lòt, anpil lòt bagay. Ou konprann? Si moun nan li. vle pran bous sa a tankou moun ki nan Bolsa Familiar ki pi piti donk l ap oblije renonse a bous familyal la pou yon ti tan pou l ka jwenn benefis sa a ki plis ki plis enpòtan ke bous ke bous m te kapab di Bolsa Familial la. Apre sa kesyon salè Sa vle di, si moun yo ap travay, gen mwayen pou jwenn bous sa. Men, fòk lè yo pran salè total fanmi an, yo divize l pa nonb de moun ki nan fanmi an, li pa bay plis ke 522 riyèz vigil senkant. Oubyen, fòk salè total fanmi an, lè w pran salè tout moun nan fanmi an, fò l pa rive 3135 riyèz. Si moun ap viv an fanmi, donk sa se youn nan kondisyon yo. Apre sa, fòk salè anyèl nonb de salè ou te resevwa pandan tout ane 2018 lan fòk li pa t rive 28 mil 559,70 riyèls. E dènye kondisyon an, sè ke nou te repete deja, si w ap, m te kapab di, efektye, si w ap fè aktivite otonòm, ou gen mei, ou se mikwo antreprenè, Epi w ap fè travay enfòmèl, w ap met jou, w ap fè freelance, jan nou konn di l isi an. Donk ou an mezi pou fè demand sa a. Donk anba videyo an, m ap mete yon link kote ke w ap gen pou klike sou link sa a, w ap bay tout enfòmasyon de ou pou ka fè demand èd sa a, demand èd emejensyal ou sa a, demand èd dijans sa a. Donk, anfen, an gwo, se sa. Donk se sa ke m te vle pataje avèk nou. Donk map tou pwofite pou m swete nou yon jwayez Pak paske vandredi semèn sa se deja vandredi sen. Donk menm lèske nou an karantèn mwen vle di nou ke Pak lan li gon lòt sans, sans lan se ke se ke se yon epòk ki raple nou ke Jezi li te vini li te bay vi li pou nou nan plas nou pou ke nou te kab gen lavi etènèl, lavi an abondans yon lòt fwa ankò merci et joyeuse Pâques a tout moun.